Bonjou, bonswa zanmim yo Jodi a mwen tounen avèk yon nouvo video pou nou Pou m kab montre nou kòman mwen menm mwen fè epis nan fason pa m Epis pou m fè vyann Lè map fè epis sa a premyèman map di nou ke m pa itilize magi. Premye sa m itilize ki kapab rann li gen gou m ta ka di nan plas magi a se nave. Mwen pa manje pat tomat osi. Mwen itilize tomat jis pou yon ti koulè. Mwen mete piman dous, zonyon, lay. Lay ki osi yon epis ki kapab bay anpil gou, bon gou. Epi mwen itilize seleri, pwawo, echalòt. Mwen gen ti fèy sa ke mwen renmen anpil ki rele, gen moun ki rele l koulant, gen moun ki rele l lòzèy. Mwen menm m pa ka fè manje san m pa genyen l. Answit, lè m ap blende epis mwen, m toujou mete jiwòf, m mete pèsi, nou tout konn pèsi. Yon piman byen pike, e poukwa pa. Ok zanmi m yo, ansanm mwen pral kòmanse netwaye epis yo. Lave yo, rache yo epi nou pral fè ti resèt sa ansanm. Ankò yon fwa, kale yo, netwaye yo, kounye a m ap lave yo. M ap lave yo. Ok, m ap ba yo 2 dlo. M pa renmen lè mwen fin rache epis la epi pou m ap lave. M ap lave l avan m rache. Sa se lay mwen te gen tan prepare. Mwen wale fè l ansan. Ok, n ap rache. N ap rache ou gen koupe yo. Mwen kap fè epis la. Mwen m davitud gen moun li ap fè epis. Yo met lwil, yo blende la lwil. Epi mwen m pa... Ou vreman fe sa paske lem fe epis se chak fwa map fe vyann mwen ka fon epis li ka dire 2 jou ou byen 1 jou m pa vreman fe epis pou m kite l paske m jis pa renmen men gen moun se konsa yo fel pou semen Pou mwa menm. Mwen ou jis. Mwen espa ou menm. Mwen di mwen mèsi. Mwen di koman si gade video ou. Kap invite zanmi ou. Kap like. Kap komante. Mwen ap mande nou. Lè nou ale sou page la. Pa bliye. Klike sou ti kloch la. Chak lè nou met yon ti video. Pou nou kap ap wè. Mwen menm mwen pa manje magi. Nou itilize nave, ou kab fè nave a diri, si wap fè diri kole, ou ka mete lan fwa, ou di mwen ka blende la lay la konsa, wap fè vyan, ou ka rache, ou ka blende lan vyan nan, se yon bay ki vreman bon. Pwawo. Sa se, sa yo rele lòzèy, gen moun ki rele l koulant, gen moun ki rele l silentcho. M toujou mete yon ti pèsi. Ata ou. Paske lè w pa manje magi, se bon ti epis sa yo ki pou ede w avèk manje a. E m pa manje pat tomat osi. Ok mwen fin rache yo Kounya nou pral blende Pa bliye m te di nou ke m ap ajoute on ti jiwof Jiwof Klou de jiwof N ap mete ti jiwof jis pou l kapab ba l gou Ok m ap mete epis yo Mete epis yo Pou m ka blende Men dabitid lè m ap fè vyann konsa Malgre mwen blende epis, mwen toujou kite yon ti pati nan veso a. Apre, lè m fin mete vyann nan pou m mete sou li. M al montre nou. Mwen kite sa pou m mete sou vyann nan. Pou l kapab. Pou l kapab ba li gou tou. Pa konnen. Se konsa m fè l. M pa konnen ou menm kòman w fè l. M mete sèl. Epi jiwòf la m te di nou an. Anpe dlo. Pa vrèman anpil dlo. Nou pral blende.

Ok zanmim yo epis la pare janm te di nou an epis la paske nou pa manje pat tomat nou pa manje magi se tout sa yo nap bezwen pou nou fè yon epis pou yon moun ki pa manje pat tomat magi ebyen m te kontan prezante nou ti video sa pa bliye Envite zanmi nou vin gade, pataje avèk yo, like, kòmante. Si w wè yon bagay ke nou bliye, ou kapab pote de kòmantè oubyen si yon bagay ou ta renmen nou ajoute lòt fwa, pote yon kòmantè. Ok, bye, a la pwochèn.